Bonjour bonsoir tout fanatik Dermiex TV yo kòman nou ye m espere tout bagay anfòm pou nou malgre difikilte pwoblèm nap rankontre men nou stil la toujou jan nou toujou dil ti pwovèb la depi gen tèt nap espere met chapo depi granmèt la ba nou sante nap dil mèsi nap dil mèsi pou gras la paske Nou se pechè, se pa nou k pi bon, gen lòt moun ki sou kabann lopital, gen moun ki pèdi men, ki pèdi pye, men gras a Dye Bondye fè nou la, byen vivan, ak de men, de zòrèy, de pye, fòk nou di l mèsi pou gras la. Pa bliye, ou sou chanèl moman an, chanèl peyi a, number one show peyi a Derby X TV, show zenyèz yo, show ke tout zenyèz yo renmen an. Nou konprann? Jodi a la nou kay m avèk yon gwo bout tonton ke nou konnen ki jwe nan Nèg defo a ki jwe nan ti anlòp a a ki se ti dezòd kote ke nou pral trete yon ti sijè ki trè trè trè trè enpòtan. Kisa nou pral pale? Nou pral pale de M lagel sou Instagram deja wi de koze nou ka di mennaj Widiana fèk genyen an. Nou pral baw kelke ti detay sou koze sa ok. Nou pap tèlman rete sof ke ou gen yon grenn bagay pou fè. Kouri e like videyo sa trè enpòtan like li pou nou. Lè w fin like sonje abòne si tout fwa

Ebyen, dirèkteman nou tounen apre poz la, jan n te pwomèt li nan entwo a, de ki sa n pral pale, se de koze Windy ak Widiana a. Ebyen, avan n antre danble nan manman koze sa, n ap prezante w Ti Dezòd, kote ke Ti Dezòd li menm pral fè yon ti pale avè nou. Sa k ap fèt, blòdè, sa k ap fèt? Ebyen ou konnen tout bagay anfòm tout bagay poze nou la nap gade gras a nèg anlè a e bò kote paw kòman sa ye? Bon nou la nou menm nap vann moun yo zen kòm dabitid jan moun yo konnen n deja e se n bay moun yo zen an nan tout Depi kew bezwen bon zen depi ou tcheke dèmyè ksivi m rete kwè wap jwenn bon zen an. Yo konn sa deja epa lòt kote. Ebyen antouka ret branche dèmyè ksivi gen gen bagay pou nou li gen zen pou nou bon moun yo la yap tande w. Bon janm te dil la, janm te kòmanse la silvouplè pase sou Instagram tape Dermyectv epi follow m tape sou Instagram ti dezòd Haïti follow ti dezòd silvouplè pase follow ti dezòd follow Dermyectv sou Instagram nan. Pa bliye voye yo al abòne chanèl ti dezòd Haïti an tou. Kòman l di? Ti dezòd Haïti e se sèl sa nap jwenn depi n tape ti dezòd Haïti Lap annik moute nap annik banm yon grenn abòne pou n ankouraje travay kap fèt yo. Ann avanse ann avanse ak zen an. Monchè men sak pase jodia la. Depi kelke jou nou ka di kelke nou ka di yon mwa depi ke tout moun te konnen ke te gen pòs ki tap fèt kote ke e Max te gen ti pwoblèm avèk Widiana e nan menm pòs sa yo Wid e nou ka di Max te menm trete Widiana de manman chen li te di l nan plizyè videyo ke m pa bezwen pede fè repetisyon avèk koze sa e ne e nan lòt pòs ki pral genyen nan jou te pase yo kote ke Max li menm te poste e foto menl li te fè videyo de sa kote ke ki e non Widiana make la li te pale sou dosye sa ke gen bagay li pap ka efase l ap kite yo la pou yon pase l pou pou l ka wè pase l nan lavi kote ke l te foure tèt li, li pa t sipoze foure tèt li. E de menm tou Widiana li menm, e gen ti pòs l ap fè, lè yo mande l pou Max, li gonfle tib la, li jete, li fè tout aktivite pa l. Ebyen, lè zen an te pran lari kote ke yo te di 2 moun sa yo kite, e mwen m se youn nan moun ki te nan apèl video avè yo pou konprann ke e kote ke m te verifye m te e m te konfime ke moun sa yo pa an e e yo ansanm avrèdi e gen moun ki di tou ke se Fedna ki te fè antant sa antre 2 moun sa yo ebyen il parait ke se te grimas ki tap fèt moun sa yo pat janm gon bon antant vre menm jan tout moun ki toujou ap swiv nou nan live yo e nou gen manman zen ki konn pale nan live yo te fè konprann ke Max avèk Widiana pa gon bon vi vre e moun sa yo toujou gen pwoblèm e kote ke Max konn Pede mete frape widiana. Se sa manmanzè te di nan live Instagram yo pou moun ki konn swiv nou nou wè ti live la kanpe men nou gen pou nou retounen avèl trè pwochènman e pou manman pou e pou zenyèz yo alò ebyen dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou sè ke e mennaj Widiana a aktyèlman la a misye poste l misye afiche l e jiskamètnan Widiana poko janm afiche e nouvo mennaj li Men sak pase se ke Widiana ansanm avèk Max daprè nouvo mennaj Widiana a, moun sa yo gen 2 mwa depi yo kite. Daprè nouvo mennaj Widiana a. Talè talè.
Daprè de enfòmasyon ou genyen ou menm. Daprè enfòmasyon ke m genyen ke misye lage nan lari a ke li gen 2 mwa e moun sa yo gen 2 mwa. Menm. Bon talè.
Sa dekouvè pawòl ou dèm yo. Kote wap jwenn adyen sa yo menm? Bon ou pap domi ou menm? Se sa tout moun toujou ap di.
Ou wè nou menm kounya nou pa fè video poun fè se pa se pa pèp la nap chache but m vle moun yo konnen ke depi Demirex TV lage enfòmasyon an son verite li ye. Se sa nap chache men nou pa pral chache nou gen popilarite a deja tout moun yo konnen n deja e yo konnen se nou k bay verite a but nou pa pral goumen de ni views ni abòne ankò kidonk nou pa kouri dèyè yo ankò nou just pot verite a bay moun yo e se nou t genyen n avan e sa nap bay la se bon jan enfòmasyon.
Ou konprann?
Ebyen, sa k te siprann mwen nan nouvèl sa a, ti dezòd, se paske sa gen 38 jou depi ke m te nan yon videyo kòl ansanm avèk Widiana e Widiana te ansanm avèk Maks, te gen Fedna nan apèl videyo sa a, e apèl videyo sa a lè m te fè l, ou te parèt nan videyo sa a, ou raple w? Ya, lè sa a yo te nan machin nan. Alèz. Ya, m raple, m raple jou sa a. E kòman la kounya pou mesye sa a, nou ka di mennaj E Widiana kanpe ke l di moun sa yo gen 2 mwa depi ke yo pa ansanm ankò, sa vle di ke e misye gen 2 mwa ansanm avèk Widiana. Ok ok.
Men pandan ke e misye misye ki di sa menm? Alèz.
Bon.
Mwen te kwè si si se misye ki ta kanpe pou l di sa, epi tou pou l kò kòman enfòmasyon an ye? Ban mwen ti Monchè, m ap esplikasyon ba w sou bon jan enfòmasyon. enfòmasyon menm jan m ap bay zenyèz yo zenyèz yo enfòmasyon. Men sa k pase. Misye fon bodkas kote ke tout, lèm di bodkas se ke tout moun ki nan kontak li yo nòmalman jwenn mesaj sa kote ke misye di Bon nuit be epi se foto misye ansanm avèk Widiana. Map poste foto a la, moun yo kap gad foto a, gade voye je nou la nap wè foto a nan mitan nou la, gade foto a byen. Gad nou wè yo? Nou wè misye mete, wè misye mete e e e e Bon nuit be nan foto a. Ou ka wèl la konprann. Eske se foto misye poste? Bon map map fè w wèl tou, fòm tou fè w wèl tou, menm jan pandan fanatik yo ap wèl. E fè w wèl. Mwen menm m la yo pa konnen. M la m nan mitan yo pa konnen non ti dezòd. Ok ok. Yo pa konn si m nan mitan yo. Epi m la. Eske nou menm nou tout kote, nou pap dòmi. Wè menm isi. Wè misye? Ok, a vle di sa e nouvo mennaj la. Alèz, wè ti kè, foto l epi bòn nwi ak bi. Bonne nuit Akbe.
Ou wè tout bagay. Ou wè pa gen fake nan sa? Non, son reyalite, son reyèl. Ok. But e sa mwen menm m ka di nan dosye sa, but gen dwa misye li menm son afè fèzè l ap regle, son afè ti pedan, ou konprann sa m di w la? Alwe son afè ti pantan, son afè pantan li menm li gen dwa ap regle. Rezon, imajine w. Widiana li menm li gen dwa fè sa a. An tèm an kachèt, jan n ka aprann a misye mwen menm, konsa mwen menm m panse l. Paske si se misye li menm kounye a k ap poste epi Widiana li menm li pa janm poste e bon alò nou pa tèlman bay opinyon pa nou, gen dwa tou se Widiana Ki mande pou misye poste. Non. Ou pa janm konnen. Li tap poste sou kont Instagram lòt kote men sa son podcast se se sa vle di moun ki nan tout moun ki nan kontak misye yo jwenn kòmsi foto a. Sa vle di misye fon son podcast li li voyel sèlman pou moun ki nan kontak li pou wè ke bon nou ap be a. Bon jan jan bagay la ye la e nap tann opinyon pa lòt moun yo ou konprann sa m di w la. Pou yo di kisa yo panse.
Egzakteman.
Men, mwen menm, m gade sa antan ke yon pantan. Yon ti pantan. Paske si fanm nan li menm li pa konn sa k fèt la, epi ou menm pou kouri fè l, sou afè de ti sousou, paske moun nan li menm li gen dwa t ap fè yon bagay an kachèt ansanm avè w, epi ou menm ou kouri lage l deyò. Bon, daprè de sa m ap gade la, sanble Max li menm. Pa nan batay. E sa mwen m te ka di. Jan baay la ye la a. Max sanse pèdi fanm nan konnya. E si tou nèg sa pa widiana son djòlè misye ap fè nan modcast li tou son djòlè lap fè sou telefòn li. Bon sa son lòt bagay ankò ou konprann sa son lòt bagay ankò alò nou menm nou poko konnenn de jou an jou ou menm wap vin a zen an pou mwen sak gen an wap konnenn. Mwen menm m pral bay nou kèlke enfòmasyon de misye m pap bay tout bagay yo nèt. Men kijan misye rele menm? E
misye rele Nicky.
Nicky. Ebyen frèm Nicky ou tande wi. Misye rele Nicky.
Se misye ki avili Widiana la nan bout kè sa kote tout moun sezi. Men Nicky sa, Nicky sa, se bon Nicky m tèlman vrèman konnen non. Monchè misye, m gentan vizite tout paj misye. M gentan byen envestige, m gade tout paj misye. Aktyèlman la misye a mil konbyen abòne. M pral swiv m wè kòman, eske misye pral tou fè 100 k nan kèlke mwa la oubyen kèlke jou paske m paka konprann. Misye a mil, m gentan, m vizite tout misye. Misye se yon nèg ki e lap fè, misye ap frape lontan nan ti videyo, ti bagay, ti sinema, ti feyton misye ap frape lontan. Monchè, m gentan gen tout enfo yo, m gentan li tout bagay misye.
Ok ok. M wè msye msye gen ti moto. Non m pap baw detay. M pap baw twòp detay. Msye gen ti moto.
Mouche m pap baw twòp detay.
Ebyen an palan de ti moto. M kanpe la, m pap baw twòp detay. M pap baw twòp detay. Ah bon. Nap vin ak plis detay nan yon pwochèn videyo. Ebyen va gen pwoblèm.
Men se pa e jodi a la. Ou konprann? Ok. Men mwen menm sak enterese m se poukisa Niki oblije fè yon podcast poul voye bay tout zanmil fè konprann ke jiska mètnan Widiana pa afije la moun. Monchè. E si m pa ou te nan son moun ki kare li tou. M pap ba w manti. Egzakteman. M pa panse se li ki ta bezwen al fè sou telefòn.
Lè ke ou menm si w son gason, si w son gason, m rete kwè lè ou konnen ke ou son gason e ou kwè nan tèt ou, ou sipoze tann se moun ki pou ap pale de ou menm. Alèz. Tann se moun ki pou ap di a entèl se tèl bagay olye de ou menm ki pou gentan ap afiche. Bon Sak pou di tou. Se pa yon foto tounaj.
Bon si son foto tounaj. E si son foto tounaj. Bon ki misye fè jan w konn di a misye fè yon ou koman. Yon djòlè. Yon fèzè.
Yon fèzè.
Ou konprann sa m di w la. Misye fè yon fèzè.
Gen dwa nèg la li menm son fèzè li menm li chwazi fè. Ou konprann? Pou yo wè l avèk yon bèl fanm, yon bèl grimèl, epi tou pou yo di konsa ke li pran madan Maks. Monchè, mwen menm, m pa p di, si s on fèzè, mezanmi, si s on fèzè misye fè, misye ap atake nou wi, paske si s on fèzè misye pou n pran dosye sa n met nan lari konsa, dosye a vin jwenn nou, men si s on fèzè misye fè, m te pral di ti nonm sa s on nèg, s on pwoblèm li ye, l atake l wi. Malerezman li menm. Malerezman li menm, e si nèg la li menm li pat vle pou dosye a pran lari li pa tap janm fè podcast la. E tout moun ki mandel li di e mennaj li. Mwen te kwè e konsa menm. A vle di ke bon, jan nou wèl la, pa gen pyès manti nan sa, dayè nou wè foto a. Mwen wè foto a ge 2 moun yo ansanm ti kè epi tou Se ti foto, ti sesi, ti sela.
Mwen renmen tande. Sa e mennaj li jan nou tandel la men ex li gentan ban nou detay lan deja. Se nouvo mennaj Widiana. Se ti foto, se ti kè, ti renmen tande. Sa se chè.
Se ti foto, se ti kè, ti renmen tande. De jou an jou mesye, de jou an jou zen ap melanje. Ou konn sa k bèl la, nan bagay la la ki fè Widiana pral jwenn kritik de sa, se paske kèlke mwa de sla, li te ansanm avèk yon mesye, nou ka di, l arive mouri, anpil tan pa kèlke semèn pa konnen mwa rive, nou vin wè l ap afiche a Max. Men,

Nou kite sa pou bal. Ou konprann?
Afè tatou ap Mèfin ou konn tou.
Ou pa ka chak moun ou kwaze pou ap bèdè fon grenn tatou. Si wap plede fè tatou, fè tatou chak semèn ou fon tatou. Lè ou gade, ou ka bezwen ti pokò ou pou piko epe kou pa jwenn ki bò Non, ee, pa gen bagay konsa. Non monchè, men kijan bagay la ye. Chak moun nan fon tatou epi li kita moun li Li mete yon flè sou li. Li mete yon pye bwa, li mete yon pye bannann, li mete yon pye bèf, yon pye kochon.
A vle di ke nan ap mède ekri non epi pou ap bouche non. Monchè, ou pral swiv si non Niki ap ekri. Men m sou rele Niki. M gen tout enfòmasyon nèt de Niki. M poko ap lage paske pou, m pa vle, m pa vle si Niki son fèzè l fè. Paske apre videyo sa l ap rive sou moun yo. Kounya nou pral konnen kote ke fòk Widiana tcheke nou pou l di non e son djòlè misye bay. Ou konprann? E non, dènye ak Sivi. E a, misye son djòlè l bay, kote w nan bagay tèt atay epi m ap bay detay, epi pou m kontinye pou m bay rès enfòmasyon de mennaj Widiana. Nou menm nan dènye ak Sivi nou pa bay manti. Son bagay kat sou tab. Nou pa fè videyo kòmsi pou chache atansyon, men nap fè videyo pou eklèsi fanatik yo nan sa yo pa konnen. Se sa l ye, pa lòt bagay. Nou konnen gen moun ki pa vle wè nou pou sa, men se travay nou nap fè l, nap kontinye fè l. Bon a vle di ti zen an mwen m pa tèlman rayi ti zen m non mwen Hey!
Blòdè, avan m kwaze yon sè levanjil ki di lè l wè piti, oh! e ou dèyè m yak Sylvia?

Silvouplè e jann fèl la nou kounya mwen map fè yon mwen menm vle fon bèl fon bèl bagay kòmsi pou trip pou plezi mwen mpa fon bagay la ankò menm janm t konn fèl la mwen mpran bagay pou yon plezi mkonn bon enfo a mvin la mchita mdebat ak sijè m mpale men kòmsi gete kounya mwen pral koupe de fè video ankò map fè video lè gen sijè enpòtan lè mka eklèsi fanatik yo m kote bon enfòmasyon genlè konsa mpral fèl mpa pral nan kouri fè video bay li pa enpòtan ankò nou twò popilè sou mache a pase sa nap fè a trè trè trè enpòtan gade Lè w fin gad videyo sa sonje like li pou e e e kite ti kòmantè pa w pou di m kisa w panse de koze Widiana èske nou te twouve l nòmal e pou si jèn òm nan se vre se mennaj li pou l fè sa oubyen èske se yon fè fèzè misye fè yo jiska mentnan jan m di nou an bagay la rive jwenn nou mwen trè enpòtan pase sou Instagram tape Demy X TV tape Ti dezòd Ayiti. Follow al sou YouTube tape Ti dezòd Ayiti.
Dèmièk TV nou konnen deja fò n fè sa ki trè enpòtan yon fason pou n ankouraje nou. Pase gade Ti Anolo Papa Defo sou chanèl Kokoye Woule. Pase gade Nèg Defo a sou chanèl Anabèl la ki trè enpòtan. Epi fò n abòne pou n ka gen swit zen. Epi swit zen Florans avèk Blondedy Ferdinand Koze Madivin, Koze Kiti a tou nap envestige pou nou pote plis detay pou nou sou koze sa. Nou pap tèlman rete non, nou pral kouri ale. E tout zenyèz mwen yo. E sot wap di yon dènye mo avèk zenyèz yo non. Bon, sèl sa. Avèk Niki tap fè botkas. Monchè, antouka Niki mwen se pa mwen menm, se pa mwen menm frèm. Se ou menm ki lage afè w nan lari, ou pa di yo mete w nan lari frèm. E ou k lage afè w nan lari. E sa mwen menm tap di moun yo, Pa bliye pase follow mwen sou Instagram ki se ti dezod Haiti epi pase banm grenn abone a pase gen anpil bel bagay kap vini. Si misye kapem nan nan nèg defo a pase ankourajel ok e tout zenyèz mwen yo m renmen nou anpil. Ou pèdi fanm nan wi.
Yo pa panse m patnè w non papa ah m pa patnè w non papa. Ou pèdi fanm nan wi. Yo m pa patnè w papa. Wap pran fanm nan papa. Distance distance distance wè m pa rete nan m ale wi. Baww.